Mwen la, m son moun kandikape, m viktim nan kouri a, nan kouri bandi banm bal, e m pran bal nan kolòn, fèk bal rive lè sa m paka mache. M se moun Dèlma 30, espesyalman moun Bòka 10, 30 A. M se, m se pòt pawòl moun andikape nan kan. Y ap fè nou abi nan kan la aktyèlman la. Le 25 sa ap fè 8 mwa nan kan, nou gen 8 mwa nan kan la. Divan sa se pinèz, ravèt, se rat e kounye la gen kouzèt ka kolera ki nan kan la. Yo fè yon resansman, ki lè yo te fè resansman? Ki mwa? Mwad me, 8 me, epi lè ame yo fè yon resansman. Yo resanse 4800 moun. Nan 4800 moun nan dènyèman la, jedi sot pase a la, yo delivre 21 chèk sèlman. Nan 21 chèk la, ka gen 19 moun, ka gen 4 grenn moun nan kan nan 4800 ki ladan. Kounye a popilasyon an li menm nou di nou bezwen pwòp nou pou tounen lakay nou. Kounye a la, otorite k ap dirije kan yo di fè n konnen resansman pa bon, se yon oni pwoteksyon sivil, se li menm ki fè resansman an, pou resansman pa rive fèt ankò, jis pou pèp la ka ret nan kan pou yo fè bè yo. Nou menm nou di nou gen 8 mwa la, nou pa ka ret la ankò, nou bezwen tounen lakay nou. Ke yo ba nou chèk nou pou nou tounen lakay nou. Ann ale pèp la! Mayo!

Yo bay e nan pi fò chèk ki bay yo, genyen ladan yo pa moun nan kan yo. Gen 300 chèk ki delivre la. Pa gen yon grenn nan nou nan kan ki nan 300. Daprè enfòmasyon ki rive nou. Men mwen di nou se kont moun yo ki tape nan kan. Moun deyò. Men yo di responsab la, yo di misye sa se de Rony, pwoteksyon sivil, se li menm kap fè sa kap fèt la. Nou menm nou pa konnen. Nou menm yon sèl bagay nou bezwen. Nou bezwen tounen lakay nou, ba nou chèk nou. Bandi te mete nou deyò, leta pat ka fè nou tounen. Bondye fè n gras, bon, kòm leta fè dil avè w tou, yo fè n gras pou n tounen. Mwen se sèlman m te pran chèlbè, chèlbè m boule. M bezwen ti kòb la pou te depo m ale Bosòtòl pou m tounen lakay mwen. Nou bezwen tounen lakay nou. Nou bezwen tounen lakay nou. Ki prèv nou genyen chèk yo delivre? Ki prèv nou genyen?
Paske gen plizyè moun ki jwenn chèk. Men moun ki jwenn chèk yo, moun ki jwenn chèk yo, se moun ki pwòch a swa disan sa yo rele komise yo. E kouzen, e sè, se ti mennaj, se moun sa yo ki jwenn chèk. Ti mennaj, sè, kouzen, kouzin, fanmi. Pa egzanp, si m rele entèl.

Yo mande pou n bay lokal la avan 15 oubyen 15, kòman sa ye menm?
Banm nou 15! Ok banm pran la pawòl, eskize. E banm pran la pawòl. Pè responsab selil Gonzag, yo ba n delè le 15 oktòb pou tout moun kite kan. Rezon k pè sa.

Divalye, mwen menm m fèt sou Jean-Claude Divalye, m fèt an 82, Jean-Claude an 86. Men m konn istwa Papa Doc. Papa Doc te tèlman pwisan, yon makout alepòk yon bout bato ka arete 400 moun. Malgre sa, pèp la dechouke l. Apse a gen pou l pete, nou pa ka ret konsa nèt.

Misyon mwen se pou m kapab pote yon klarifikasyon konsènan de kan ki site nan Dèlma ke nou pran nan San Fontyè la. Alò, mwen panse yo te fè yon resansman pou tout moun ki nan kan. Yo fè resansman, fè tout bagay ok. Mentenan, kounye a se nou rive nan faz kote yo ta dwe ban nou ti chèk pou nou jwenn pou nou al òganize nou. Sa ki ka nan pwovens yo ka ale, sa ka rete tou. y ap rete. Men apre sa yo te mande pou nou te bay espas la. Sa pa pwoblèm pou nou remèt espas la ositou yo ban nou sak pou nou. Mwen menm espesyalman, e jedi an, biwo santral pwoteksyon sivil te rele mwen. Li di m ke, kòman m rele? Mwen bay non mwen, li di m pase avèk pyès mwen, vin resevwa chèk mwen. Lè m deplase, mwen vini, lè m vin nan biwo kan, biwo kan di yo pa gen chèk nan men yo. Yo voye m nan biwo santral e biwo pwoteksyon sivil. Lè m rive, mesye Rony ki responsab nan pwoteksyon sivil kesyon kan yo, li di m chèk mwen ap bay deja. Eskize m? Malerezman li di m chèk mwen an nan men mesye Reginald ki se direktè kan an. Mentenan lè m vini, mesye Reginald di m ke li fè, li mennen tout envestigasyon sou mwen. Li jwenn tout bagay pozitif. Met nan lale nan sal kote n te ye a e. Ay Oni kap reponn nou. Eskize m an atandan. Mesye Oni. Wi wi. Mwen nan kan la espesyalman.
Ou devan la pres.
Plaintive. Mwen nan kan. Devan la pres.
Popilasyon ap prepare pou rive sou li. E nan biwo santral?
Popilasyon. Di yo li pap fè lòt kèm avèk de mo.
Ok, dakò. Mètenan kounya, pou m jwenn chèk la, e Reginald di chèk pa nan men. Mesye Rony di m vin jwenn li, non m nan katriyèm nimewo nan lis ki nan men l la. Jiska mentnan, chèk sa bloke, m pa janm ka jwenn chèk la. Donk mwen menm m voye mesaj la, silvouplè. Pale mesye dirijan yo pou yo koman yo ka remet moun yo chek yo pase chek yo derevi yo de dwa. Pou chek yo pase pa antre chek yo nan men yo.
Nap soufri n bezwen lajan pou n ale. Bon nivo. Le sa ap gen plis efo ki fet tou. E pwoblem ki gen la a se PDF yo ki se person deplase etèn. M toujou met on F dèyè l se fose. Paske pa ta volonte moun yo te kite zòn nan, se fòse fòse kite zòn nan. Yo la depi 7 mas 2025 e se pa yo ki met tèt yo la. Se yon sit ki planifye pa Ministè de Lenteryè. Se yon zanmi nou ki rele Reginald Souffrant ki leve sou zòn nan epi ki te wè moun yo epapiye tout kote nèt nan lari a la. Epi l fè demach la ki pèmèt nou menm nou anndan isi a la. Lè resansman fèt, pa bliye gen 4800 pèsòn anndan an. 4800 pèsòn. Timoun piti, tout moun nèt ladan l. Men chèf de menaj yo, moun ki responsab fwaye a, li se 1540. E kèlkeswa bagay y ap ba nou la a, yo ba nou l pou 1540. Fwaye sa ap vin bay manje, l ba li pou 1540. Kèlkeswa òganizasyon k ap vini an, li ba li pou 1540. Gendwa gen lòt òganizasyon vini, yo gendwa bay pou 200, pou 300, lè sa a nou pran moun ki pi vilnerab yo. Nou fè ou benefisye, tankou andikape, fanm ansent, vieya. Pwoblèm ki poze a, resansman tout moun yo konnen mwen menm etanke prezidan komite a ni komite a pat nan resansman an. Se DGPC ki fè resansman n. E jiska prezan, DGPC fè resansman m pa konn konbyen moun li resanse. Èske nou wè? Mwen menm, mwen pa konn konbyen moun yo resanse. Men gon, se ministè enteryè ki responsab. pou li kapab akonpanye moun yo. Wè lòt kote yo se ONM, gen kote se OIM, men la se leta. Lè m di leta, se patikilyèman se Ministè de Lenteryè ki pran sa an chaj. Men se gradyèlman yo kòmanse bay moun chèk. Men kòman yo bay moun yo chèk la? Se menm DGPC sa k fè resansman an. Se li menm ki rele moun nan telefòn pou di a, chèk ou prè wi, pase vin pran nan. Si l voye yon 15 ban mwen, mwen menm non sèlman l voye l ban mwen, mwen menm m pran megafòn mwen, m pran delege a, l rele 15 moun sa yo pou yo vin pran chèk la. E sa fè premye lo chèk nou t ap bay la yo, nou te envite tout moun ki te vin la a, laprès te la, nou te di men ki kantite k nan men nou nou bay la a. Men pa bliye zanmi m sot pale talè a la a, li di yo ba l chèk, se pa mwen menm ki ba l chèk la, komite a ki ba l chèk. Se DG Presèt ki rele direkteman l ba l chèk li. Ega, etan done se gradyèl chèk yo ap bay, gen remèd pou rit, si aktasyon fèt, yo di moun yo tout chèk yo nèt nan men komite a. Se sa k fè gen tout pwa nan pil sa la a. Yo di tout chèk yo nan men komite a. Ò mwen m bouke pale avè yo, depi yè m bouke pale avè yo. M di 1 m pa t fè resansman an, 2 se pa mwen k ap rele nou, se DGPC k ap rele nou. Sèlman mwen la sèlman, lè yo voye yon woulo ban mwen pou m rele nou pou m di l nan men m vin pran l.
Epi fini. Yo yo ba moun yo 15 jou pou yo kite la a. Men lè w di konsa yo ba moun yo 15 jou se yon bagay ou konfime ou menm. Sa se achiv tande nan yo. Sa se achiv fo. Pa gen bagay konsa pyè se rimè k ap kouri. Pa gen bagay yo ba moun yo dènye pou yo kite la a. Nou konnen trè byen antanke jounalis lè y ap met moun deyò lè leta ba moun kòb y ap met tout moun deyò se lapolis, lame akonpaye de JDP men chèk ou soti epi ou bay espas la vid pou yo fè sa y ap fè a. Se menm jan tou si yo te bay tout moun sa yo chèk tout moun sa yo t ap deyò.

Mwen gen 3 restaurant communautaire la. Mwen gen 15 moun kap travay ladann. Fòyas vin ak kontra moun yo pou yo siyen. Yo di nenpòt moun kap siyen kontra pou yo fè 6 mwa la ankò. Ou pa konprann? Sa ke nou paka kwè lan rimè. Ebyen mèsi laprès. Nou toujou rete bò kote nou, nou toujou rete bò kote pèp la. Nenpòt enfòmasyon nou bezwen.

53 36 ankò wa konprann sa m di la petèt m son endikape men m pa ka fè anyen petèt se atè m ap dòmi la sou siman avan tè la bout pye sa la pou m la si ke m pa jwenn moun nan men l ki te kwè a se te goumen pou mwen m pa konn kisa m t ap fè pou tèlman l ap fè m mal li tèlman pete bouton fredi fredi seramik la pa bon pou mwen se poutèt sa mwen m ap goumen e m gen 3 timoun avè m la nan kan an. Madanm mwen la nan kan an. Madanm mwen malad nan pye, madanm mwen pa ka fè anyen. Frè m te abite Dèlma 30. Lè m te Dèlma 30 mwen menm, te gen posiblite m te ka jwenn 50 goud pou m antre nan. Non, pye m te gentan koupe devan. Epi anvan sa, petèt yon malfektè yon malfektè ki te koupe pye m. Epi petèt yon nèg, m pa konnen sa m te gen avè l, li pran yon grenn sandal mwen l al fè malfektè jiskaske pye m vin koupe. Li fè tout sa pou l ta fè, kounye a jiskaske m mennen fi l.

Yo chwazi nou la depi nan mwad me pou yo leve yo fè nou leve a minwi nal pran ling nou fè 2 jou nan ling nan nou pa janm nou pa janm di dlo nou pa janm pase nan je nou nou pa janm chèche ak pou gran mesi nou rele nou sou rele nou rele nou sou rele nou pa mande nou yo ban nou fè nou mete nou papye yo mande yo mande nou matirikil yo mande nou foto tout bagay kat elektoral nou pa gen kòb nou prete nou fè efò.

M te di depi m jwenn kòb avèk m gen wout pou m pase m pral nan peyi m. M vle al nan peyi m m pa ka ale. E sal sa m kolè sa m genyen yo ban nou manti e sa fè nou nap evanjelike paske nou nan dwa nou paske nou nan pwoblèm nou nan bezwen. Mèsi. Di nou konbyen kòb e chèk.
Yo di yap ban nou yap ban nou 20 mil dola. Yo ban nou 20 mil dola. Yo pa janm ban nou anyen. Yon pòs yo ki jwenn yon pòs yo pa jwenn. Men sa di kisa pou ou lè ou.

Mwen gen 2 moun la. Mwen gen yon pitit fi m la. Malgre m kou jèn gason men Ayiti vye m li sou dwa tèt li. Men Ayiti vye m li li nan dwa pa l. Men jiska de ojoujou men li pat ko rejwen sa se paske non li te gen pwoblèm kat masifiki li pat genyen l pou l ta fè reveryans sa. Men mari men menm ap viv la pou l konn. Men yon dènye mesaj pou otorite k ap tande w yo. Kòman? Yon dènye mesaj pou otorite k ap tande w yo, ki sa l ap di? Ebyen, ki sa, ki sa m ta renmen di otorite a? M ta renmen otorite a yo, ebyen, ki sa pou yo fè? Si nou la, yo te gentan reponn wi, se amèn. Je, fè sa l gen pou l fè, tout mwayen posib. Yo leve nou atè, paske depi, men yo mande nou, kan sa, depi a. Epi 15 mwa sa pou nou kite kan pou nou ale. Men yo di nou yo ban nou chèk deja. Men ki kote chèk la ye? Nou pa genyen l. Se sèl sa m ta renmen otorite a yo, si yo gen Bondye, y ap travay pou Bondye, Bondye di l peye kòmansman, li pa peye lafen, kòmansman peye lafen. Si w fè bon travay, w ap rekòlte bon travay. Se sèl sa m ta mande yo. Ede nou nan sa yo gen pou yo fè pou nou menm nan. Sipòte nou paske lè yon moun Bondye mete yon moun dirije nou, nou dwe gen sipò.

Fòk tout moun la ta jwenn chèk yo nòmalman. Ti moun yo la pa jwenn, yo ba yo lan mwen men, mwen menm ki la, te leve an premye la, sa pi wòm nan dwe leve l tou. Si yo kite yo sote nan, yo sote sa a, yo ap pran youn pi wo. San ke yon eseye yo pa fè. Fò leve tout moun ansanm. Si yo fè, pa la pa moun pa. Si yo leve m la, yo leve m la, yo kite sa, yo sote sa a, yo pran youn pi wo.

Chanje pou libere tout kan yo youn aprè lòt. Donk il se trouve ke jodi a yo rive sou nou kan MSF. Or, tout kan ki libere yo, se chak kan yo kòmanse avè l, yo fè pwosesis la jiskaske yo libere tout moun, yo likide tout moun. Or sak vin di la ki fè kontestasyon sa, se paske isi a komite a dirije lan opasite, lan nwasè. E pa jodi a non pèp la te dwe revolte. Gon bann bagay ki fèt avan. Donk kòm chèk la li menm se dènye koze a, donk se sak fè pèp la revolte. Men se yon kan ki dirije lan otoritarism, lan gwo ponyèt. avèk le noirceur, sa vle di pa gen okenn enfòmasyon ki janm divilge, donk pa gen okenn enfòmasyon yo janm bay piblik la. Nou menm nou la a, jodi a la a, sa k fè nou kanpe, se paske menm jan avèk tout lòt kan yo, nou dwe jwenn chèk la odela de tout sa k ap di. Nou menm, sa k ap di yo se detay yo ye, reyalite a se ke Nou nan sitiyasyon imanitè, donk pèsòn moun la pa gen pou l wont de sa, paske se pa nou ki mete tèt nou la, nou jis viktim don sitiyasyon, e nou viktim de sitiyasyon leta, jan yo anonse l sou tout radyo, eben y ap fè suit a yon pwogram, a yon pwojè, y ap egzekite ki se libere kan yo, libere kan yo, yo te di klèman tout kan y ap libere. Tout kote ki pa gen transparans se mètdam li ye. Se mètdam e se tout sa nou viv la pandan tout tan nou fè ralankan an. Alò jiska prezan ke Jiska prezan. Jiska prezan ke ou menm ou lonje dwèt dirèkteman sou kou bandi a pa le fèt ke ou pa jwenn chèk? Non, e pa sèlman pa le fèt ke nou pa jwenn chèk, m di ou byen avan tout sa k konn bay siyal li pa janm fèt de fason dwat. de fason transparant, se toujou lan opasite, yo mete pèp la lan yon sitiyasyon pou pèp la pè yo pou yo aksepte tout sa yo fè yo, se sa yo ap viv la, yo aksepte tout sa yo fè yo, se pa, men, e, kesyon chèk la se dènyè gout dlo ki ranvèse vaz la, men bal la al kòmanse, li te la avan, abi, abitrè. Janm di w l o depa, tout sa kap fèt isit la vu ke l fèt nan opasite, se nan bouch yo ou tande yon enfòmasyon. Men kèlkeswa sa kap fèt la, pa gen okenn moun nan komite a ofisyèlman ki janm vini ka anonse w anyen. Ou wè, se toujou nan bouch yo. Jodi a lè w tande yon enfòmasyon, demen ou tande yon kontre enfòmasyon. Kidonk, mwen menm, menm jan ak tout moun, m tande l tou, men m pa gen done yo nan men m pou m sètifye ou enfime. Men yon sèl bagay, se ki è klè, se ke nou konnen ke gen moun ki gentan resevwa chèk yo. Ò, kòman se fè til lòt kan yo, yo kòmanse jiskaske pwosesis la fini, jiskaske tout moun fini jwenn chèk yo epi yo libere espas la, alòske kan sa a, yo kòmanse yon jou, Anviwon 29 moun si memwa m bòn apati de sa m tande yo bay epi ou tande pwosesis la frèt ou pa tande anyen ankò. Kòman se fè til ke pwosesis la entèwonpi isi a la? Poukisa?